Yo toujou di a quelque chose malheur est bon se yon sovè m ka di kowona a ye pou nou m byen m oze di yon sovè m oze di paske nou te vrèman nou te vrèman gen anpil pwoblèm nou pat ka dò kòmsi m ta di w yon nèg ou teworize ou anndan lakay ou pa gen lè inè di maten dezè di maten minui imigrasyon ka vin demonte pòt kay ou vin pran w Dye mèsi kowona vin vini men epi tout bagay vin ale slo slo menm moun yo ki yo te arete yo oblije libere yo. Depi lè sa, yon nèg ou ka plizoumwen stab, ou ka fè yon jou travay, menm si ou toujou mal pou touche, men ou plizoumwen dòmi trankil lala ou. Men, jan w di m nan la a, Guerby, nan sitiyasyon sa a, genyen plizyè lòt Ayisyen nan Bahamas ki nan sitiyasyon ke ou ye jounen jodi an tou, jan ke w ta fè m konprann nan la a. Se pa ou menm sèlman. Monchè, monchè, ban m di w, mwen menm, Bondye toujou fè yon pa pou mwen. Mwen soti nan yon etap kote ke mwen te vle tounen lakay mwen a yon etap kote ke se mwen menm kap rekonfòte nèg, kap egzòte nèg rete la. Paske m gen plizyè jèn, plizyè zanmi m ki te gentan peye kòmsi soti sou yon zile, peye biyè davyon pou rantre kapital pou pran pou pran fè rezèvasyon pou desann Ayiti. Se moun kap dekouraje nèg yo kap di no men gade mwen menm ki la m fè plis de 100 mwa m pa travay m pa dekouraje ou menm ou Dieu merci ou ka fè 2 jou travay sa w pral fè Ayiti se tout tan nèg yo ap dim sa man. Ok.
Sa vle di menm nèg. Sa vle di e gen nèg ki nan tout gita. Sa vle di. Kòman w pral fè kanpe pou gad nèg sa nan je pou negosye avè l? Dènyèman gen yon skandal kote ke yon anbasadè ayisyen yon kamera filme l kote ke li te nan yon video call avèk yon ti mennaj, li ta menm sanble ap masturbe nan biwo a. Yo revoke l pou skandal sa a. Kòman anbasadè sa pral fè kanpe pou l gade Bemè nan je pou l negosye pou.
Li vreman ridikil. Bagay sa e te Bahamas li te pase e nèg ki tap bat laponyèt la? Pase mwen pa vle pale bon kreyòl mwen oblije lage l an kreyòl pou ou pase nou renmen kreyòl nou pale nan show a ou konprann? Se sa fè m lage l an kreyòl pou ou. Wi wi se te Bahamas. Ok.
Ou menm ki ayisyen, jounen jodi an, ou wè yo te pibliye bagay sa a nan Bahamas, ou wè yon moun ki reprezante w nan yon biwo k ap bat laponyèt, e ou menm, oubyen laponpon, ki sa w di de otorite sa a menm? Ou te wont?
Anben, se sa l te vin fè, li jis fè sa l te vin fè pou mwen menm. Kòmsi, avre dire, m pa janm M pa janm gen okenn atant de okenn otorite ayisyèn. Si l fè yon bon yon bagay ki bon, m ap bat bravo pou li. Ok.
Men si l fè yon tenten tou m p ap desi. Ok. Paske dabitid m pa janm atann anyen de pèsòn, sitou ayisyen. Paske m gentan konnen enmi nimewo 1 w se ayisyen w. Isi a m ap swiv yon bagay. Be, Beymen respekte Beymen. Beymen gen tèt ansanm. M ap swiv yon bagay ki pase semèn dènye an pandan m sou wout lan. Nan nan yon defiyasyon gen yon pikòp ki te gen yon tank gaz dèyè l ki tonbe. Yon lòt BME ki ta pral nan sans envès la, li kanpe machin li, li pran tank lan, li idantifye nan ki machin li tonbe, li vire tounen pote l bay lòt BME parèy li a. Ki Ayisyen ki t ap fè sa pou ou?
Li difisil. E isit lan m ap suiv yon bagay.
Ou mèt ou mèt ou mèt te gen konpetans, ou t ap travay yon kote avèk yon Ayisyen, ou pase l w ap pase l lòd l ap l ap l ap respekte. Depi ou pale kreyòl devan li, li pa respekte w ankò. Otomatikman moun nan konnen se Ayisyen w ye, li pa gen, li pa ba w valè isit la ankò. Sa vle di fòk, sa vle di si w pa ka pale anglè a devan l, sètadi ke yo pa konsidere w kòm si se pwòp moun ki souzestime w nan Bahamas, se Ayisyen parèy ou, selon jan, jan w ta vle di m nan la. Ayisyen, Ayisyen parèy ou, Ayisyen parèy ou. Paske ou, pandan ke patwon an ap di w fè sa, fè sa, ou pa konprann. Li menm li konprann, li konprann sa yo di pou fè a e li wè se pwoblèm baryè lang lan ou genyen. Li eseye tradui pou ou, di kou, ou vin manke l respè. Paske ou wè l pale kreyòl sou Ayisyen parèy ou li, ou vin manke respè pou li. Lè Ayisyen an pa konnen nasyonalite ou, li surestime ou. Men otomatikman l konnen ou se Ayisyen parèy li, li bon pou mach pit la. Bon e nap avanse la nan fen emisyon an la e zanmi nou Guerby nap raple ki nan Bahamas nap wè kèk ti reyalite ansanm avèl lòt bò a men Guerby e Bagay sa yo tris wi. Men an tèm dekonomik, o nivo biznis, èske ou wè gen Ayisyen ki fè envestisman lotbò a, ki gen biznis, ki gen fonksyonman oubyen ou wè gen Ayisyen k ap byen fonksyone nan Bahamas?
Wi, chaje Ayisyen k ap byen fonksyone isit. Chaje Ayisyen ki gen bon biznis, menm si sa pran ditan ditan pou w konstwi yon biznis isit lan. Paske avan tou li pral mande w pou w gen rezidans Ou pa ka fè biznis avèk yon papye bòs, avèk yon work permit pou 1 an, swa ou gen yon, ou marye avèk yon pitit tè a pou ou akeri rezidans lan, ou di mwens, m pa konnen, lontan te konn gen yon deal ke kote ke nèg achte yon pa, yon paspò oubeye men ou kapab envesti isit lan. Men gen anpil Ayisyen ki la lontan, gen anpil Ayisyen ki gen gwo biznis, gen anpil Ayisyen k ap byen pase isit lan.

Ayy Monchè men e Ba o kontrè O kontrè se se Bahamas m ka di non an kèlke sòs se Bahamas ki pa nan nivo m so sa vle di m vin tou bon se pa Bahamas ki fè m jan m ye a men fò m tou byen pandan m ap pale avè w la la a si se te Bahamas ki t ap fè nou m panse nou t ap nou t ap kraze anpil paske humm mwen t ap travay yon kote chak kote m ap travay ou pèdi yon tranch kòb Chak kote w pral w pèdi yon tranch kòb, aktyèlman dènye kote m t ap travay la mwen gen 2 semèn mwen pa travay poukisa paske mwen remake gen anpil moun k ap vin fè malelve dèyè kòb yo gen anba ke yo poko janm touche e moun sa yo p ap travay kote sa ankò mwen menm kounye a m kòmanse gen dout m kòmanse gen ensètitid m di èske m pa pa vin ajoute nan lis moun sa nan lis moun ke y ap dwe ke yo p ap peye yo. E m te kòmanse, m te, nòmalman yo peye chak vandredi, yo ta sipoze peye m chak vandredi. Mwen m te kòmanse ap file nan 4 semèn m poko touche. M te vin mande, m te vin egzije pou ke yo peye m. Depi lè sa a, yo ban m moso kòb, yo te di m tann lè yo ban m rès lan, ma reprann travay. E aktyèlman kontra konpayi a te genyen an sa se m mèt di fini. Jiskaprezan m gen kòb 3 semèn nan konpayi a. Sa vle di, si se ta pou yo menm ki ta fè m yon bagay, ki ta mete m yon jan, ki ta fè m pase M tap trè trè trè mal pase. Eske se pa selman mwen ki konnen gen menm bagay sa. Guy, bagay sa fèm mal wi la. Eske se paske se ayisyen ke nou ye, yo konnen ki ayisyen ke nou ye, oubyen eske se e konpayi a menm ki pa gen kòb ki fè ke yo pa peye nou lè nou fin travay?
Mon cher humm depi wap travay moun m tande anpil moun toujou ap di yo pa nan travay pou moun nwa paske depi wap travay pou moun nwa yo pa anvi peyew non sèlman yo pa peyew sa yo ta dwe peyew e lè yo resi peyew la kòmsi yap wap toujou pèdi anpe nan kòb la m toujou tande anpil moun ap di sa la yo pa nan travay pou moun nwa yo pa nan travay pou moun nwa sa vle di depi wap travay moun nwa toujou gen toujou espere ke ou ka pèdi moso nan kòb ou a kanmenm Men m pa t tèlman anm kritike konpayi a twòp tou paske m te gen anviwon 8 mwa depi ke m ap travay avè l. Se depi kowona vin ateri sou zile a la li vin konsa. M ap vin mande èske se pa ekonomi yo ki afekte ki koz sa rive. Sa fè m pa ka twò twò twò twò twò kritike yo. Toutfwa, anm yo konn de movèz fwa tou paske pafwa BMI an touche ou pa touche. Ok.
Ok sa vle di nou menm nou pa gen bil nap peye. Monchè e Gaby men m te vreman kontan la pou ti pale ke nou fè a la e si ou ta genyen yon dènye mo pou aswè a pase nou ka m ka toujou a nenpòt kèl moman m ka toujou fon ti pale ankò paske gen bagay nou ta dwe manyen la nou pa manyen nou ka toujou repale ankò men pou aswè a la si w ta gon dènye ti pawòl Atravè de sitiyasyon lavi ayisyen nan Bahamas, kisa l t ap ye?
Monchè, sa m te ka anvi di otorite ayisyèn yo, omwen, omwen yo menm, m pa gen pwoblèm nou menm, men omwen yo menm lè yo vin isi a, anm, monte drapo ayisyen an wo pou yo ka konnen ayisyen s on pèp tou menm jan avèk tout lòt pèp. pou yo konnen ke Ayisyen merite respè, nou gen dwa avèk tout sa ki bon antanke moun. Paske si yo menm lè yo vin isi a, yo pa montre, yo menm ki tèt yo pa montre ke yo gen yon vizyon, yo pa ka kanpe gad nan je pou negosye, e nou menm, yo ka fè nou nenpòt bagay ate san ke nou pa gen yon moun ki kapab rele yo mande yo kont pou sa ke yo fè nou an mal. Sa sèlman m te ka di avèk otorite Ayisyèn yo. Monchè mèsi anpil brother pase yon bòn sware man.
Pa gen pwoblèm Désir, mèsi a twa osi. Bon e jan nou tap tande a la, m tap pale avèk Guerby e depi Bahamas nou tap.